Ekip Brezil lan, ki se youn nan advèsè Ayiti nan koup du mond lan, Brezil bat Panama yè nan Rio de Janeiro 6 gòl a 2, se yon match amikal kote 2 ekip sa yo ap prepare koup du mond yo. Brezil fè yon kanaval sou ekip Panama a avèk yon seleksyon brezilyèn ki te gen 2 11 pratikman diferan de premye mitan a dezyèm mitan. Se te yon festival di foutbòl brezilyen devan piblik yo. Vinicius depi nan premyè minit match lan ouvri skò e misye fè yon bèl frap nan 20 25 mèt lan donk deyò sifas de reparasyon an ki kwoke gòlkipè Panama a. Brezil mennen 1 a 0 sou aksyon sa a jan n di l lan premyè minit de je. Vinicius pral a lorijin de dezyèm gòl lan, se li menm ki fè on sant epi kout tèt de Casemiro ki te mete Brezil devan a 2 1. Fò m di nou ke antre sè 2 but brezilyen, antre gòl Vini an e gòl Casemiro an, Panama te te egalize, ekip panameyèn lan te egalize sou on chout ki te kontre epi ki t al twonpe gòlkipè brezilyen an Alisson. De 1 se te skò lan ala mitan seleksyon brezilyèn nan tap mennen. Nan dezyèm mitan an, Ancelotti deside fè yon pakèt chanjman, misye kareman mete yon ta ka di yon dezyèm ekip, Raphinha sòti pou la antre de Endrick, Ryan rantre, Paqueta rantre, Ibanez rantre nan match lan, yo chanje gòlkipè tou, Ederson vin jwe dezyèm mitan an, Danilo rantre, Igor Thiago rantre, se tankou on ekip jwe premye mitan an, on lòt ekip jwe dezyèm mitan an. E nan dezyèm mitan an, seleksyon brezilyèn nan ta pral fè on byen meyè figi ke premye peryòd lan, en, bizarman, se lè jwè rezèvis yo rantre, Brezil literalman kraze Panama. Dabò Ryan fè gòl 3 a 1 an, pye goch, nan on kan vid. Answit 4 a 1 avèk yon bèl frap de Paqueta. 5 a 1 pa la swit avèk yon penalti yo fè fot la sou Igor Thiago. Igor Thiago pran boul li, li choute penal li, gòl. Nou te nan 63 zièm minit lè 5 a 1 an fèt lan. Epi ta pral genyen yon sizièm gòl pou le Brezil avèk Danilo Oliveira ki fè yon bèl apèl an pwofondè epi finisyon misye a te a pwen egalman.

Yo rantre nan koup du mond la. Nap raple ke Brezil gen poul jwe premye match li nan koup du mond la kontre le Maròk. E Brezil se youn nan advèsè Ayiti. Gen anpil moun ki di Brezil nou pap pran nan kraponay, nou pap pran nan entimidasyon, nou pa pè. Alò Ayiti sètènman. gen pou l jwe kont seleksyon brezilyèn sa a le 19 jen nan Philadelphia, match anpil anpil ayisyen ap ret tann, fanatik Brezil ann Ayiti ap ret tann match sa a, fanatik Ajantin ann Ayiti ap ret tann match sa a, e sètènman nou menm nou gen peyi nou nan koup di mond lan ok nou pral sipòte grenadye yo a fon. Kite m note pou nou ke seleksyon brezilyèn nan te jwe match sa a ak Alisson nan kan. Bremer e Leo Pereira te an defans santral Brezil sanse pè defansif Brezil lan pa la nèg sa yo la yo nan yo te nan lig dè chanpyon e final jwe e map pale de Gabriel e Marquinhos ok e 2 jwè sa yo yo rate premyè semèn konsantrasyon an yo rate match sa egalman Wesley te lateral dwat Alexandro te lateral goch anndan teren an te gen Casemiro Bruno Guimaraes Epi kòm jwè ofansif, Luis Enrique, Raphinha, Vinicius e Matheus Cunha. Se konsa Brezil te kanpe fas a seleksyon panameyèn nan ki pran 6 de fas a selesanw lan. Aprè match lan Carlo Ancelotti te pale ak laprès e misye fè konnen ke ekip la kòmanse byen nan kan preparasyon ke l genyen an nan Grann Jakomari avèk yon bon eta despri. Misye di fòk nou kontinye montre fòs ak rezilyans Nan preparasyon an, men tou nan faz final koup du mond la. Misye note ke gen de jwè ki pi an fòm fizikman ke de lòt nan gwoup Brezil lan aktyèlman e misye di ke se on ekip brezilyèn ki fò anpil e ekip sa a ke l gen a dispozisyon l la. Misye trè optimis, trè konfyan nan kalite ekip la, nan pwofondè de ban ekip sa a e lè li t ap pale de pwofondè de ban an, gon kesyon jounalis te poze li, te mande l,

Misye di ekip Brezil sa a se yon ekip ki gen diferan karakteristik depandan de ki jwè ke w mete sou teren an. Epi misye te gen yon mesaj tou pou Gabriel, li di Gabriel, bon, kenbe tèt ou wo, Gabriel se aryè sa a ki te rate penalti desizif kont ekip Paris Saint-Germain an nan final Lig dè Chanpyon an. E Ancelotti gen yon bagay li di, Ancelotti di, moun ki rate penalti, se moun ki gen kouraj pou al choute penalty ok donk pa pranl tankou lè w rate yon penalty se yon dram se la fin du monde misye di non moun ki rate penalty se moun ki gen kouraj pou choute penalty nap raple ke se Gabriel ki te mande choute 5 èm penalty a selon Mikel Arteta ki te pale konsa nan la près aprè defèt ekip Arsenal la vwala otou de sèt bèl viktwa brezilyèn yè 6 2 fas o Panama an amikal. Pierre Neymae pou konbetanl li ap sa la. Ui jou.
Mennenm ma pla.
Ancelotti di sa pa mete an koz Kounye a Ancelotti kòmanse bokou pli je dirè afimatif oubyen rasiran ke lap kenbe Neymar pa be moun pa bezwen ap tèjivèse a m pral lage Neymar eksetera eksetera donk misye dakò lap kenbe Neymar paske misye son nèg ki entelijan tou Ancelotti a misye dakò ke lap kenbe Neymar donk ti blesi men ti blesi sa anbetan tou yo se yon ti bagay rechinya. Donk mwen mwen kwè ke y ap jwe ak kont Panama jedi. E y ap fè yon premye match kont Panama. Apre sa m konnen yo pral jwe kont usa, yon lòt ti ekip wi. Donk petèt m ta renmen misye gentan prè la pou misye, pou yo ba misye yon tès. Se pa evidan men misye pa antrene semèn sa a paske misye gen yon ti blesi. Ou pale de ou pale de Neymar? Wi kò. Bon, pwoblèm ki genyen, pa egzanp pou nimewo 10 lan. Mwen mwen mwen mwen nou pa t pale de bagay sa a pou nimewo 10 Neymar lan. Se se trè byen ke nèg yo nèg yo pa al nan yon sòt de batay bay nimewo 10 Brezil lan pa yon batay. Li pa yon batay, jwè yo aksepte epi chita dakò ke Neymar se nimewo 10 la. Men kounyela, lè Brezil ap chanpyon du mond yo, jeneralman 10 Brezil yo toujou, dènye 10 ki chanpyon du mond avèk Brezil ki desu moun se frè Doc la.
Ray?
Ray apre sa. Ray pa jwe ditou.
Ray jwe monchè.
Ray kapitèn Brezil. Ray ka kòmanse mondyal la monchè. Non, Ray jwe monch apre sa yo retire l.
Non, Ray kapitèn Brezil. Ray vin sòti. Se sa m di w. Vin sòti. Men apre sa nimewo 10 Brezil yo. Se yo ki pote manje nan kay la.
Eske Brezil gen nimewo 10 pandan wap di sa? Non lèm di nimewo 10 m pap pale de. Wap pale de franchise player? Ya map pale de 10 la. Men paske nan sistèm Brezil lekip ki te pi. Men fòk wè Neymar e 10 la vre. E Brezil Ralph di m Brezil e ou di jedi Brezil Panama se apremidi a 5 è 30

Nan an la pèsòn de Neymar an, Neymar se plis yon detonatè. Neymar n'organize pas le jeu brésilien. Neymar pa di tèt li ke fòk boul la pase nan pye m pou m fè moun jwe. Eske Neymar paka òganize jwèt? Eske l pa konn òganize jwèt deja? M pa di ke l paka òganize jwèt, okontrè. Mwen di ke l se plis li se yon detonatè. Sètadi ke gon pati nan teren an, sitou nan le dènye tyè, Lè Neymar pran boul la, Neymar di se mwen ki mèt jwèt la la, m pral fè sa mwen fè a. Men Neymar ki remonte le teren dan lè 35 mèt e e pa l la pou l di non non non nou gen difikilte pou n sòti balon an, ban m balon an pou m pou m pou m pou m pou m pou m toka la pelota, pou m distiye balon. Ok? Donk Neyma ne fè pa sa. Neyma ap tann yo ba li l plizoumwen avèk yon ti kal pwòpte nan trant mèt advès sa epi l kraze w. Sitou sou lè kote. Sitou sou lè kote. E lòt moun ki te parèt di nimewo 10 se te yon sèten Valdo yon sèten moman. Misye te trè steril paske yo te di Valdo an jwon nimewo 10 o Brezil il donne trop d'eau au but. Li fè bèl pas vre wi, l ap toka men li bay kan advès la do twòp.

Kiyès ki ka mennaj ak Brezil la kounye a se ou konn san surprise e li ap mete wi lè Neymar pa vi se sa ou te manke kenbe nan pari klandestin an wi. Paqueta men Paqueta pa janm gen dimansyon pou mennaj ak Brezil non. Lucas Paqueta e li gen yon bèl ti touche li e il faut de la patience e se sa Ancelotti di wi lè wap tande Ancelotti al pale nan fèy de wout li la lap travay la li di w li plis ap travay pozisyon defans li nan diferant faz de jeu. Non pou de Brezil mwen menm mwen wè sa Mwen kwèl. Gen on sèl ekip. On sèl ekip pou mwen. Jodi an la nan chanyè santral ki pi bon ke Brezil. Oland. Menm Oland lan, sa w ap pran jodi, sa w ap pran jodi an la Brezil elimine. Sa di oh lòt lè se pa rapò avèk veku yon nèg tankou van dijk bagay sa men bon jodi an mwen kwè ke brezil se li ki gen bon jodi an la brezil se peyi ki gen meyè chanyè santral dan le mond jodi an la pa gen pyès peyi o mond ki gen pi bon chanyè santral ke brezil makinyòs gabriyèl bon la prèv an è byen grand.

ti kò ekwatoryen an. Ok? Donk, sa vle di ke sa mache trè byen. Mentnan, si w pran yo endividyèlman, efektivman, mwen menm mwen bay yo 8, m bay Marquinhos 7, m bay Magalhaes 8 sou 10 nan pou sezon an, globalman. Men kounye a, kòm pè, e ki armoni k ap genyen antre 2, 2, 2, 2 pivo, an la pèsòn de Casemiro e Bruno Guimaraes, ki jan y ava l jwe devan nèg sa yo? a ki mwen, a ki nivo y ap bay yo balon an, ki jan efektivman y ap, y ap, y ap entèkonekte, kiyès k ap antre nan, nan, nan anndan defans lan lèske y avanse nan, nan vaz la. Se, se de bagay sa yo, msye Monk Anseloti ap travay kounye an. Donk, sa p, klim sa pral genyen, m ta ka di, yon ti konsekans sou randman yo nan Brezil. Men endividyèlman palan mwen m dakò avè w. Ya men se la m ye paske se vre nou nan zafè paske ki pi gwo pwoblèm Brezil genyen? Ok 2 pi gwo pwoblèm Brezil genyen yo se dabò yon lidè òganizasyonèl sa vle di yon moun k ap òganize jwèt ki ap touche balon k ap 10 tradisyonèl ya yon 10 tradisyonèl
epi yon 9 ki regilye bon ou kapab pran yon lòt pwoblèm. jwè dèl yo, an n di meyè brezilyen sou senk dènye ane yo, k pa regle anyen nan Brezil.
E poutèt se yo k pi briyan. Ya, sa se yon pwoblèm majè tou paske fòk seleksyon brezilyèn nan genyen de eleman ofansif ki pou fè l genyen. Sa vle di yon moun pa kapab. sifi pou fè Brezil gen. Epi, nou konnen Neymar li pa a san pou san kòm jwè. Men kounye a, lè w retire aspè ofansif lan avèk jwè ofansif Brezil yo ki pa genyen regilarite nan klèb epi Brezil ap chache yon nèf epi Brezil pa gen yon distribitè, yon òganizatè de jeu, men kounye la nan pwent bas lan, sa vle di nan pati rekile a, ou di m ap desann. Òmi tenten ki gen Casemiro Bruno Guimaraes se vre nan transmisyon balon an li pap fèt a mèvèy paske Casemiro se vre Casemiro pwogrese ak balon Bruno Guimaraes se yon meyè jwè ak balon ke Casemiro Men Bruno Guimaraes se se plis on jwè ki ki ki nan pouse devan box to box, li pa nan reflechi jwèt. E se pwoblèm de refleksyon sa a ki fè ke lè w ap jwe an doub pivo Bruno Guimaraes avèk Casemiro, ou gen difikilte pou balon an transmèt rapid. Ki vin fè ke Brezil bezwen yon òganizatè de je nan konbinezon pou alimante devan yo. Men kounyela a, si w Ou retire nèg sa yo, du pwen de vi solidite yo trè solid, men chanyè santral Brezil lan, ou gen Gabriel Magalhaes, ou gen Marquinhos, potansyèlman parlan o rega de sa nou wè sou sezon an, se sa k fèt de mye. Kounyela a, Fanfan te di yon bagay ki ekstrèmeman enpòtan ki se pwojè. Epi, ou pa ka, ou pa ka retire nan ekwasyon an tou, lateral Brezil yo ki genyen yon dimansyon ki andesou de la mwayèn, men m toujou di sa, Nan kad sa Fanfan di an ki se pwojè a, ou pa oblije genyen meyè lateral yo pou fè yon bèl ekip, men se pwojè a. Pa egzanp, si w ap pran 4 lateral Ajantin yo, 2 adwat, 2 agoch, m pa kwè, soti 2022 pou rive 2026, se pwogrese yo pwogrese. E m kwè se paske Ajantin, m pa kwè se paske yon nèg tankou Scaloni konsèvatè non, mwen kwè ke se paske Ajantin pa gen bon lateral ki pou dame le pion avèk nèg sa yo. ki fè ke nèg sa yo toujou nan seleksyon kòm titulè alòske 4 an aprè lateral ajanten yo se pa pwogrese yo pwogrese. Pa gen machandiz.
Ya. Pa gen machandiz. Men sa w ap di ankò Kim nan kesyon Brezil lan se ke listwa paske ou pa di sa w vle se le pli gran peyi di foutbòl an matyè de koup di mond. Listwa di Brezil an tèm de pwodiksyon foutbòl gen yon pwa sou do l tou. Menm si Ancelotti se yon gwo antrenè koup li ye, li gen yon pwa sou do l tou. Ancelotti kapab fè Brezil pran koup la. Mwen di w ke sou lè 4 dènyè ane, Brezil pran pwen 8 gòl pa match, pwen 8, pwen 9 gòl pa match. Se ki, pa egzanp, pi gwo ekip pou mwen kounye an la, malgre li batay sou defans anpil, la Frans pran 1 pwen 2 gòl pandan se 4 dènyè ane. Se bokou plis ke le Brezil. Donk, poutan la Frans, tout moun konnen la Frans jwe defans. Donk, mwen, mwen kwè ke. Pwa kiltirèl sou Brezil la se le Brezil pa ka paske Brezil pa ka parèt li fè sa Arsenal fè yè a. Brezil pa ka fè sa. Antoulèka, Brezil bezwen chanpyon papa. Bay wap di li pa ka fè sa papa. Mwen di w, Brezil pa ka fè sa Arsenal fè yè a, li ba yon ekip balon an pandan 75 pou petèt yon final li santi ke w kapab pi fò pase li, li ta fè sa. Epi yon final. Ok, pandan nap pale de Brezil nan men 11 Brezil la. Alisson, Alexandro,

Raphinha titulaire, sa vle di ou gentan genyen Wesley ap titulaire tou. Luis Enrique eske nan Inter la? Non, misye ki kote Luis Enrique ap jwe? Luis Enrique misye nan Zenith. Non, black la lèl rantre l fè ti dezòd la. Zenith Sen Petersbourg? Ya, sa vle di Alisson, Wesley, Casemiro, Bruno Guimaraes, Vinicius, Raphinha, plis de 50 pousan jwè titulè pou premye match Brezil la ki kòmanse la jodi a. Ok.
N ap rele, y ap jwe kont Panama. Y ap jwe kont Panama.
Apre sa, Marquinhos Gabriel pral rantre. E m pa konn, kounya m pa konnen l. M pa konn si se li k ap jwe, e sa k fè m di e plis pase 50 pousan.

Sa vle di kisa? Jodia jodia Roody gen bagay ki pase wi Cap vert sot bat Serbie 3 a 0 Cap vert Sa ak Serbie a papa?
Hein?